Bonjour! Bonjour tout moun kap koute. Bonjour!
Jodi a nou pral plonje, wi plonje fon menm nan tèks ou ba nou yo sou fleo ki te frape Ejipt yon. Egzakteman.
Nou gen pasaj nan liv Egzòd la, epi tou kèk komantè, kèk analiz ki ede nou konprann pi byen. Wi.
Epi objektif nou jodi a se pou nou dekouvri ansanm ki mesaj ki kache dèyè tout evènman enkwayab sa yo. Mph.
Nou pral gade konfwontasyon ant Bondye Izrayèl la ak tout panflèdyen Ejipsyen yo te nye an. Epitou, kesyon sa, kesyon ke Farawon an ki ta pendye sa, sa toujou enterese m anpil. Se vre, n ap chèche konprann ki sa tèks yo di sou pouvwa, sou kwayans, epi sou rezistans lòm devan Bondye. Bon, an nou fouye sa. Ok. An n kòmanse. Yon premye pwen ki ki parè enpòtan nan tèks yo, se k se pa t jis yon ti batay ant Moyiz ak Farawon, pa vre? Non, non, pa ditou. Tèks yo montre klèman se te e yon gwo konfwontasyon Bondye kont tout sistèm kwayans Ejib la. Tout sistèm nan nèt, Wi, menm Farawon an li menm, paske, ou konnen, yo te konsidere l tankou yon dye sou tè a. A wi, se vre! Epi istwa baton Arawon an ki tounen koulèv la, Egzòd, chapit 7, sa se yon egzanp frapan depi nan kòmansman. Koulèv pa la vale koulèv majisyen yo. Egzatteman!
Sa montre depi okòmansman an Bondye t ap make teritwa l. Li t ap montre siperyorite l sou maji Ejip la. Epi espesyalman sou deyès kobra a, Wadjit, ki te senbòl pouvwa Farawon an menm. Waww! Se sa, yon demonstrasyon fòs depi nan pòt la. Sa poze baz la byen, wi. Men, ann tounen sou pwen sa a ki ki konn fè moun poze kesyon, ke Farawo an, Wi.
Se yon pwen ki konplèks. Paske tèks la di, pafwa, se Bondye ki fè kè l vin di, Egzòd 9 pwen 12 di sa. Men lòt kote, li di se Farawon li menm ki fè tèt di, nan Egzòd 8 vèsè 15 a 32. Kòman nou ka rekonsilye de ide sa yo? Bon!
Kòmantè yo te patraje yo, pa egzanp, sa ki sòti nan liv Patriyach ak Pwofèt la, yo bay yon bon jan pèspektiv sou sa. Ok!
Kisa yo di? Yo sijere ke se pa Bondye ki te kòmsi enplante mechanste nan kè Farawon ditou. Okontrè menm! Ah bon!
Wi! Yo di Bondye te ba li anpil prèv, anpil chans pou li repanti, pou li wè limyè. Men li te refize. Egzakteman.
Farawon te chwazi fèmen je l fèmen kè l, epi chak fwa li te refize, sa te fè l vin pi, pi rezistan, pi fèmen. Mwen wè.
Donk, lè tèks la di Bondye andirsi kè l. Anpil entèpretasyon wè sa kòmsi se Bondye ki te pèmèt Farawon ale jis nan bout lojik pwòp chwa li yo. Kòmsi Bondye te retire men pwoteksyon l, gras li a, ki te ka pouse l chanje. Epi li kite l fè fas ak konsekans tèt di l la? Se sa menm.
Kòmsi Bondye te jis ranfòse oubyen konfime pozisyon Farawon te deja pran an li menm. Se pa Bondye ki kreye mal la, men li kite moun nou fè eksperyans rezilta chwa li yo. Mwen konprann.
Se Se yon pèspektiv ki fè reflechi anpil sou responsabilite pèsonèl nou menm lò Bondye ap aji. Absoliman.
Epi tèt di Farawon an te kontinye menm lò Bondye te kòmanse frape fò. Lè l te kòmanse atake bagay Ejipsyen yo te pi respekte yo, paske fleo yo yo pa t ateri nenpòt kòman, pa vre? Te gen yon yon estrateji dèyè yo. Wi, te gen yon lojik, ou ta ka menm di yon lojik terib ladan yo. Chak fleo te sanble vize yon aspè byen presi nan kwayans Ejipsyen yo, yon defi dirèk pou dye yo t adore yo. Ban nou yon egzanp.
Premye, dlo a. Premye a, wi, dlo Nil la ki tounen san, nan Egzòd 7. Bon, Nil la se te sous lavi pou Ejip. Yo te gen yon dye pou sa, Api. Dye Nil la li menm. Wi, lè Bondye fè dlo sa tounen san, se kòmsi l t ap di, Sous lavi nou an, mwen ka fè l tounen lamò. Dye nou an san fòs devan mwen. Sa te dwe yon chòk terib pou yo. Mwen imajine sa.
Epi sa te sèlman kòmansman, apre sa te gen yon krapo yo. Envazyon krapo yo, Egzòd 8. Sa te imilye Ekèt, ou konnen, dyès ki te gen tèt krapo a. Li te asosye ak fètilite, akouchman. Epi, krapo yo te toupatou, menm andan kay yo. Wi.
Yon bagay ki te sakre vin tounen yon malediksyon. Apre sa, te gen moustik yo. Oubyen gen tradiksyon ki di pou ki soti nan pousyè tè a. Sa menm nan Egzòd 8 tou. Egzakteman, vèsè 16 a 19. Sa te yon defi pou Geb, dye latè a. Epi, sa ki enteresan la, se ke menm majisyen Farawon yo. Yo pa t ka fè l. Yo pa t ka repwodui l, Epi, yo te oblije admèt devan Farawon, Sa se dwèt Bondye. Men Farawon. Kè l te rete dir, tèt di l. Tèt di nèt.
Apre sa, nou wè yon lòt etap, gwo nwaj mouch yo. Egzòd 8 ankò. Ki sa ki te spesyal ak mouch yo? De bagay.
Premyèman, yo te montre feblès lòt dye, tankou Watchit oubyen Kepri, ki te asosye ak ensèk, Dezyèmman, e sa enpòtan anpil. Wi. Syon ant pèp pa l la ak Ejipsyen yo. Apre sa, maladi sou bèt yo, chapit 9. Sa se te yon atak sou ekonomi yo tou, paske bèt yo te enpòtan anpil. Wi, epitou sou dye yo te asosye a bèt sa yo. Tankou Hatò, dyès ki te gen tèt vach la, oubyen Apis, towo sakre a. Yo te venere bèt sa yo. Epi ankò, bèt Izrayelit yo te pwoteje. Toujou menm distenksyon an, Bondye t ap montre kilès ki pèp pa l. Apre maladi bèt yo, te gen maleng yo. Wi, maleng sou moun ak sou bèt yo, nan Egzod 9 tou. Sa te montre limit dye gerizon yo, tankou Isis oubyen menm Imhotep ki te yon gran prèt yo te vin konsidere kòm dye gerizon. Menm majisyen yo, tèks la di yo pa t ka kanpe devan Moyiz tèlman yo te kouvri ak maleng. Òdinè, Lagrèl ak dife melanje ansanm. Sa te dwe fè anpil dega. Anpil.
Sa te defye dye syèl la, tankou Nout, epi dye rekòlt la, Osiris, paske lagrèl la te krase prèske tout sa ki te nan jaden yo. Men, mwen remake yon bagay la. Avan lagrèl la, tèks la di Bondye te bay yon avètisman, li di moun yo pou yo antre bèt yo ak sèvitè yo anndan kay. Bon pwen.
Sa montre yon bagay enpòtan, Menm nan mitan jijman, Bondye te toujou bay yon pòt de sòti, yon chans. Tèks la di, Sèvitè Farawon ki te gen krentif pou pawòl Bondye a, te fè fa, yo te pwoteje sèvitè yo ak bet yo. Lòt yo pa t fè l, yo sibi konsekans yo. Sa montre te gen moun nan Ejip menm ki te kòmanse pran Bondye Izrayèl la oserye. Se posib.
Men Farawon limenm, kè li te rete fèmen. Epi apre lagrèl la, kòmsi sa pa t ase. Te gen krikèt yo, chapit 10. Krikè yo.
Yo te vini epi yo te manje tou pitsi sa lagrèl la te kite a. Yon devastasyon total pou agrikilti la. Epi la, menm sèvitè Farawon yo te kòmanse ap di l, Monchè, ou pa wè Ejip pèdi? Wi, yo te sipliye l pou l kite pèp la ale, men li te refize ankò. Li te kontinye ap negosye, men li pa t vle sede nèt. Tèt di sa a, li enkwayab. Men pwen ki te petèt pli senbolik la se fènwa a. A wi!
Fènwa epè pandan twa jou, chapit 10, vèsè 21 a 29. Sa, sa se te kou final la nan domèn espirityèl la, anvan dènye flewo a. Poukisa w di sa? Paske sa se te yon atak dirèk, yon atak fwontal sou Ra, dye solèy la, pi gwo dye nan tout panteyon ejipsyen an, dye ki te reprezante limyè, lòd, pouvwa Farawon an menm. Epi pandan twa jou yo, fènwa total te kouvri tout peyi Ejip. Imajine sa, dye solèy la bat sou pwòp teren li! Kisa sa ta ka sinyifye pou yon Ejipsyen? Se te dwe finisman mond lan pou yo. Epi tèks la pran swen pou l presize yon detay enpòtan ankò. Wi, pandan tout Ejip te nan fenwa total sa a, kote moun pa t ka menm wè youn lòt, tèks la di, Men tout pitit Izrayèl yo te gen limyè kote yo te rete a. Waww, kontras la fò anpil! Limyè nan Gochèn, fenwa total nan rès Ejip la, Yon lòt fwa ankò, distenksyon an te klè, Bondye t ap montre pouvwa absoli li sou tout bagay, menm sou pi gwo dye Ejip la. Epi, pandan tout flewo sa yo t ap dewoule, konpòteman Farawon an te suiv yon modèl, yon sik ki t ap repete, pa vre? Egzakteman.
Sa trè klè nan tèks yo. Li soufri anba yon flewo, Li rele Moyiz ak Awon. Li sanble li vle bay legen. Pafwa menm, li rive konfese peche l. Tankou apre lagrèl la, nan Egzòd 9, 27, li di, Fwa sa, mwen peche. Senyè a gen rezon, se mwen menm ak pèp mwen an ki an tou. Li mande Moyiz priye pou flewo a sispann. Wi.
Epi Moyiz priye, flewo a sispann. Epi ki sa k pase apre? Menm moman an, Kè tounen pi di pase avan. Tèks la repete sa plizyè fwa, Èkzòd 8,15, 32, 9,34, 35. Kouzin yon ti soulajman, li bliye pwomès li, li fè tèt di ankò. Li te toujou ap eseye negosye tou. Oke, nou ka ale, men kite bet yo, ouswa se gason yo sèlman ki pwale. Li pa t janm vle lage priz nèt. Non, li pa t janm aksepte otorite Bondye a totalman. Li te toujou vlu kenbe yon fòm kontwòl. Rezistans li te vin pi fòt chak fwa li te refize sede. Oke.
Donk nou fin fè yon bon jan vwayaj atravè flewo sa yo e sinifikasyon yo. Lè nou mete tout bagay sa yo ansanm, tout tèks sa yo, tout kòmantè sa yo, ki gwo leson nou ka nou ka retire pou nou menm jodi a, pou ou menm k ap koute a? Bon, mwen kwè gen de gwo pwen ki soti. Premyèman, tèks yo montre yon Bondye ki ki souvren. Li demontre pouvwa li non sèlman sou fòs lanati, men tou, e petèt sitou, sou tout sistèm kwayans lòm mete kanpe. Sou pouvwa politik, sou pouvwa relijye. Li montre se li menm ki chèf tout bon. Mwen dakò, sa klè anpil. Epi dezyèm pwen an? Dezyèm pwen an gen rapò ak Faraon ak kè lòm. Istwa sa a montre ki jan ki jan tèt di, ou konnen, refi pou aksepte laverite menm lè prèv yo la devan je ou, ki jan sa ka fè yon moun vin pi rezistan toujou. Kòmsi kè a ap vin pi di, pi fèmen nan erè a, jiskaske l rive nan yon pwen kote kote l prèsk enposib pou l tounen. Se yon avètisman sou konsekans chwa nou fè yo. Chak fwa nou di non a laverite, nou fè yon pa anplis nan direksyon fènwa a. Se yon leson ki puisan anpil. Epi gen yon dènye pwen nan sous yo, yon bagay pou nou chak reflechi sou li pèsonèlman Wi, se lefèt ke, jan nou te di la, Bondye te bay Faraon plizyè chans, plizyè avètisman. Menm nan mitan jijman yo, te gen pòt de sòti. Vrèman!
Li pa t jis frape san avèti. Non. Epi sa ta dwe pouse nou poze tèt nou kesyon sa a, ou menm k ap koute, nou menm tou. Nan lavi pa nou, devan verite ki, ki petèt deranje nou, ki mande nou chanje, kijan nou reyaji? Humm bon kesyon. Èske nou dispoze koute, menm lè sa difisil, menm lè sa mande pou nou remèt an kesyon kèk bagay nou te kwè? Oubyen èske nou kite ògèy nou, tèt di nou, fè nou vin avèg, menm jan ak Farawon? Epi nou rate opòtinite pou nou grandi, pou nou chanje direksyon, pou nou pwoche pli prè limyè la? Egzakteman.
Se yon kesyon pou nou chak medite nan ke nou. Kijan nou ka aprann rekonèt epi aksepte verite a, menm lè l difisil, pou nou pa fèmen kè nou tankou Farawon te fè la? Yon bèl pwen pou nou fini. Mèsi anpil pou esplikasyon klè sa yo. Mèsi a wou menm tou.
Se te yon bon diskisyon. Wi, epi ou menm k ap koute, nou espere ou jwenn matyè pou refleksi tou. N ap retwouve nou yon lòt fwa.